Bonjou moun mwen yo e yon bonjou spesyal a ou menm ki fek tonbe sou chèn sa pa bliye abòne kòman nou ye ebyen janm te dil la la jodia se 29 pa rete anpil jou ankò sa vle di demen demen nan aprè midi nou pral genyen live la live mwen te ap anonse nou depi byen kèk tan ebyen live la li menm li pral fèt se demen kote ke ou menm ki pral anba live la wap gen chans genyen 500 goud men fòk ou ta abòne ak chanèl sa pou kapab jwenn kòd promo kote ke pou kapab rekipere 500 goud sa ebyen jwèt nan men ou se jwèt la se abòne ak chanèl sa epi lè kòd promo a tonbe mwen menm map fè video sou sa epi map. nan se l ou menm w ap jwenn li imedyatman. Ebyen, e kote ke yo pral bay 500 goud pou moun k ap di kòman yo pral jwe foutbòl avè l la, ou menm ki se yon tizè foutbòl ou vle jwe foutbòl avè l, w ap gen chans chans chanje kòb sa a. E lè ou chanje l, l ap ba ou 50 goud. 50 goud li menm li kapab jwe foutbòl. Si ou pa vle chanje l, ou kapab jwe lòt spò avè l tankou keno, kous cheval. Anpil lòt jwèt yo. Ebyen ou menm ki ta vle jwe foutbòl avèl e se chanje l epi wap kapab jwe foutbòl avèl. Sa vle di ke mwen menm mwen gen plizyè kont sa vle di mwen pral pran l sou plizyè kont. Sa vle di ou menm ou ka fèl tou ou ka pranl sou plizyè kont. Si ou wè 50 goud la pap sifi pou ou e ou menm ki pral jwe keno se 500 goud 500 goud ou kach kap rete sou kont ou. Ebyen pa gen lè ankò mwen mandew pou kapab abòne chanèl sa. e pou al swiv live lan sou Instagram e ensi sou Facebook e non pito sou YouTube sou YouTube ou kapab al swiv live lan e pa rete anpil tan ankò mwen mande pou kapab abone pou kapab enfòme davantaj pou nou e nou kote nou menm nou pral gen chans diw tout modifikasyon ki fèt e nap pote yo pou ou. Ebyen jodi a mwen vin pale nou de yon lòt paryaj tou ki bay yon bèl avantaj e se si mwen pap di non paryaj la la mwen pap bay ki avantaj li bay mwen bezwen 20 kòmantè pou di m wi nap tann videyo sa kote mwen pral pote paryaj sa ki pote yon bèl avantaj bèl bèl ti avantaj mwen gen tan pwofite avantaj sa sa vle di se yon bèl bagay mwen mwen pral pote l pou nou men fòm ta jwenn omwen. Fen kòmantè ki dim wi map tann li e poum kapab lagel sa vle di fò nou moutre nou enterese e fò nou banm love la pou travay la map fè a tou fòk nou abòne sa vle di mwen menm map tann nou e sim jwenn fen kòmantè map fè video sou sa poum kapab e moutre nou avantaj sa poum moutre nou kòman nou kapab pwofite de li. Ebyen pa bliye abòne pou nou kapab e jwenn 500 goud la e map tou di nou tou pa bliye chanpyona yo pral ouvri trè trè byento la sa vle di gentan gen match de preparasyon kap jwe e mwen menm mwen gentan ap pèdi ti kòb mwen sa vle di ou konnen match de preparasyon depi wal jwe yo li fasil pou pèdi paske ekip yo pa vini ak tout jwè yo vrèman men gen kèk ti chanpyona ki ouvri ki ouvri pa egzanp m kwè. Chanpyona Kwowasi a ouvè kote w ap jwenn Dinamo Zagreb, chanpyona Ekòs, swa Rangers, Celtic, mwen kwè l gen ladan e anpil ti chanpyona ouvè men senpman chanpyona majè yo yo menm yo poko ouvri. E te gen tou preliminè Lig dè Chanpyon ki t ap jwe yè, bon mwen te pèdi yon ti kòb kote mwen te jwe anba Celtic, Celtic te fè nil sa vle di nou menm nou ka kòmanse jwe. jwe sou paryaj yo, paryaj lakay, aza paryaj, e paryaj pa m sa vle di nou menm nou kapab kòmanse jwe. Ebyen pa bliye abòne, kòmante, like videyo a. E ou menm ki enterese a sa m sot di a kote ke gen yon paryaj. kap bay yon bèl avantaj mwen menm mwen gentan pwofite de avantaj sa mwen vle wè si nou sou sa mwen bezwen 20 kòmantè ou mwen pou di wi mwen bezwenl map tann li so banm love la e abòne pouw pa rate anyen pa bliye abòne pou lè kòd pwomo sa tonbe ou menm ou jwenn li pou kapab rekipere 500 goud paw la ebyen. E avèk ou e Tekno TV 509 Chanèl kap travay pou nou an ebyen pa bliye abòne e kòmante banm love la mèsi mwen te kontan avèk nou.